Pwan ti chèz ban nou chita batay revolisyon an relanse ou pwal sezi tande koze pò o prens pwal leve an mòd lòk pa bliye Guy Philippe te anonse popilasyon an bò kote pa yo se gwo koze e pa bliye tou baz 400 mawozo kap dirije pa lanmò 100 jou anpil polisye pa rezon fè lòt team. M te kapab di w bagay yo vrèman konplike pou Lamò 100 jou. Se pa 2 polisye n ap gade ki okipe kapital la. Men èske tou, èske tou se pa pèp la ki di ke yo pral dechouke mesye CPT sa yo ou vin jwenn yon Pòtoprens ki vrèman sekirize avèk lapolis. Lè m di w lapolis, lame Dayiti. Men gen moun kap di gen mèsenè tou ki kanpe e kanpe rèd rèd rèd rèd rèd zam a la men anben nou pa konn ki sak pral pase andan peyi a pwan ti chèz baw chita komisè Jean Ernest Muscadin ayè ki te 17 la wap sezi gade kantite volim moun ki pwan lari e se pa de koze mezanmi anben pou fè konnen ke bini Avèk tout Pyè Esperans, avèk anpil radyo televize anben ki ap krache sou travay komisè Jean Ernest Muscadin ap fè a, anben pèp la di sèt fwa si zye yo kale atò. Ou menm kap tande ebyen vwa pèp Ayiti, nou la pou n ba w tout bon jan eleman de fòmasyon. Men pandan nap enfòme w, pa bliye like video sila, lage l tout kote nan gwoup telegram, Group whatsapp e sèl fason wap ede metè sa grandi mwen poko janm sezi konsa apwè lamò sanjou ta fin manyen ebyen biznis oubyen izin a pèt la ebyen jis ka dat nap pale la la polis ou di mwens dlts dcpj poko janm di yon mo ebyen pou sak pase la eske mesye ka pete yo yo poko janm di yon mo pou sa kap pase la. Ou wè ayiti son peyi divisil ayiti son peyi ebyen kote ke ebyen se nèg ki gen kòb kap dirije ebyen ou pa wè pandan e nou te ka di bandi yo manyen enterè boujwa yo ebyen se lè sa ou pral wè kout bal fè mikalaw elikoptè deplwaye Anben se konnya la nou wè avèk ki tip de moun nap fonksyone men pèp la di k sèt fwa si zye nou kale atò nou pral nan revolisyon paske son revolisyon kap chanje peyi a jodia 18 novanm se pi gwo jou m te kapab diw ebyen son jou anben ki te vrèman enpòtan pou ayiti. Pandan wap tande nou popilasyon an reveye nou revolisyon an batay pèp la nan wanament te gen gwo manifestasyon pou liberasyon pastè moise jiska prezan kap boule prizon gen moun kap di se konplo antouka bagay yo anpil nap al fò tande yon video la yon audio la ann pati pou plis detay nan espas kòmantè wap di viv revolisyon ann pati pou plis detay pou plis eleman enfòmasyon.
Kòman lari pòtoprens ye nan moman nap pale la? Nou konnen l, avan yè swa, Jimmy Cherizier Barbecue, ki se prezidan e pòt pawòl koalisyon Viv Ansanm, li te mande tout paran elèv yo kenbe timoun yo lakay yo. Tout chofè kamyonèt rete lakay yo. Tout chofè bis rete lakay yo. Tout chofè kamyon rete lakay yo. Tout moun. An jeneral, rete lakay nou. E l mande tout moun nan gran sid ki konn pran bato pou vin Pòtoprens, pran bato pou al nan gran sid, li mande yo rete lakay yo. E l mande nan tout lwès la nèt pou ke tout moun rete lakay yo. Nan yon lòt kote, yon lòt e gwo palto nan Viv Ansanm nan, ki se Krisla, ki nan zòn Matisan, li te mande tout paran, kenbe elèv yo lakay yo, pou tout biwo leta fèmen. Li te mande pou lopital ouvri, epi sant anbilansye yo epi ponpye yo kapab ouvri. Enben sa ke nou genyen nan men nou la a, jan ke nèg yo te mande l la, pipirit pa travèse lari. Tout biwo leta fèmen nan komin Kafou. Pòtoprens lan. Pipirip pa travèse lari. Gen anpil blennde ki deplwaye. Gen anpil dispozisyon ki pran bò kote lapolis. Nan Kwadèboukè, gon prezans tèt chaje nan Kwadèboukè. E enfòmasyon an apè deplwaye yon kantite mèsenè. Gen anpil moun ki di gen anpil kolonbyen nan kòmanndo apèd la. Paske mesye oligak yo, yo on ne peut plus determine pou yo fon batay kont la mansanj yo. Eske la mansanj yo gou bagay nan menl ke l poko montre peyi an e ke nèg yo bezwen touye misye avan? Nou pa konnen. Men la sèl choz, yon anons ki fèt. Eske la mansanj yo kenbe? Usb an, kle usb an ki se Jump lan, avèk sa l jwenn ladan yo pou yon negosyasyon, nou pa konnen. Men pa konsekan, bagay la mangonnen pa rapò avèk sa ke n ap gade la. E ankò yon fwa, m vle chak grenn moun k ap tande m, k ap gade m la, konprann sa k gen nan peyi a la. Konprann trè byen. Lapolis p ap batay avèk gang nan Kwadèboukè pou moun Kwadèboukè tounen lakay yo. M vle w konn sa trè byen e se pa sa lide gwoup nèg sa yo ki se dè kolonbyen, dè mèsenè kolonbyen ki deplwaye nan Kwadèboukè. Yo pa pral batay kont lanmò san jou pou moun Kwadèboukè tounen lakay yo. Men yo on pè pli mobilize pou yo fon djòb. Paske premye minis ki la a, se li menm ki siyen kontra avèk yon konpayi etranjè. Yon konpayi mèsenè. Ki pou vin lage dwon an Ayiti. Men wè dwon yo, se sou timoun sèlman yo lage dwon yo pou touye timoun nan katye popilè. Nou wè l, nèg yo tiye yon kantite timoun nan katye popilè. Poko gen rapò. N ap swiv toujou. Men antretan, kòmandan Guy Philippe di nou trè byen, APED te kontribye a wotè de 7 milyon dola meriken, tande byen wi, 7 milyon de dola meriken, yo te mete sou 9 milyon dola meriken ke nèg cpt yo te mande pou yo te kapab nome Alix Didier Fils-Aimé kòm premye minis. Pèp ayisyen rete la pi rèd paske nou te mande m koze, m pral ba nou koze e m te di w sa trè byen wi. Ou wè dosye APED la? Pa kite pèsonn! Detoune atansyon nou. Pa kite pèsòn retire n sou kous nou. An nou fikse pwojektè a la. Enben, batay ki deklannche nan Pòtoprens lan jodi an la. Paske pa bliye, se anpil detonasyon. Anpil detonansyon, detonasyon. E tout nèg ki nan pouvwa, tout nèg CPT yo, yo ranfòse sekirite yo. E yo fè m konnen ke gen kèk grenn ki ta deja pran elikoptè pou travèse Okap Ayisyen. Yo fè m konnen gen nèg CPT ki pete kouri al Okap Ayisyen. Nèg yo gon sant ke yo pran. Yo fè n konnen ke gen nèg CPT, apre anons Viv Ansanm nan, ki pete kouri, ki antre Okap Ayisyen. Sa vle di kisa? Pou yon fwa ta sanble nèg yo santi ke gang nan anvi mòde mèt li pou tout bon. Ta sanble pou yon fwa gang nan anvi mòde mèt li pou tout bon. Paske mobilizasyon ki gen la a, jan mwen nèg yo strik nan pozisyon yo an, son bagay tèt chaje. Youn nan bagay ki petèt. enteresan pou ke nou konprann, ou di mwens, ke nou ka konprann ansanm, se ke nèg yo gen de atak ke yo deside fè, ta sanble se de atak sible, sou de zeleman ki te konn ba yo zam, ki konn vann yo zam, ki konn ba yo bal, ki konn vann yo bal. Nèg yo deklare ouvètman yon batay kont gang a kravat. Pa bliye gang a kravat se gang politik avèk gang oligak. Se 2 kout gang konplètman ki deklare lagè. Sa fè m ap di w menm kòm pèp, jodi a mwen menm ouvètman m ap mande l, ou menm k ap tande m k ap gade m la, ki konn non zòn, ki konn kanpe a manchèt ou nan men w, rach ou nan men w, ki konn nan brigad menm jan mwen menm nou konnen l deja nou konn lanse operasyon bwa kale nan peyi an ki konn bay rezilta e premye operasyon bwa kale a nou te fon ladan l an 2023 se te 23 24 25 26 27 avril 2023 nou te fon ladan l e rezilta bwa kale a li te kòrèk e w ap wè ke tout oligak yo te pè l tout klas politik lan te pè l paske nou te gon premye vèsyon. e nou ta pral tonbe vè dezyèm vèsyon an apati de mwad me. Wap wè ke sistèm nan fè tout sa ke li te konnen pou li te kraze premye, alò rès Bwa Kale a nan men nou ki vin fè ke lapolis pat ka akonpanye nou nan kat Bwa Kale a paske nèg yo santi ke lapolis on ne peut plus detèmine e pèp la te sou sa. Dezyèm vèsyon Bwa Kale a, nou ta pral pran lè André Michel, ekip sdp epi pou nou travèse pran tout oligak yo. Nou tap ratibwaze nèg yo e lè konsa ke peyi a te libere. Nèg yo te wè lwen, yo te gen enfòmasyon tou, rapid vit yo enfiltre nou epi yo kraze Bwa Kale a nan men nou. Lè yo kraze Bwa Kale a, epi nèg yo vin pran pi lajan nan mitan nou. Lè yo vin monte ba brigad toupatou anndan peyi a. Ebyen jodi a m pral ba nou de detay sou dosye brigad la ki ekstrèmeman enpòtan paske gwo danje la a e son danje iminan. Fò nou konprann kisa bagay la ye. N'a pral tande m pandan kèlke minit paske gen kichòy ke m pral pataje ansanm avè nou. Antretan, pèmèt mwen di nou ke gon nouvèl ke nou te bezwen. M te di nou se sou platfòm sa n'ap jwenn li. Gon anons ke nou ap tann, se sou platfòm sa ke m te di nou n'ap jwenn li. Gon modòd ke nou t'ap tann, se sou platfòm sa ke n'ap jwenn li. Enben, m ap di w sa jodi a, batay pou libere peyi sa a, l ap fèt nenpòt ki jan, kèlkeswa sa k posib pou l fèt la, l ap fèt pou nou libere Ayiti. Le Gran Sid deja anonse lakoulè an. E n ap di moun nan Sid, fò nou trè strik sou pozisyon nou sou sa ke n ap di. Nou p ap aksepte ke udmo, cimo nan depatman Sid peyi an tire gaz lakrimojèn sou pèp la. Nou di l klè e nou klè sou sa pa rapò avèk sa k pral fèt la, si yon polisye tire sou nou, tonnè kraze m mesye n ap mache pou nou. S on chwa ke l ye. Se batay pou libere yon peyi k ap fèt la. N ap fè l jan Nepal te fè l la. E tout Ayisyen dwe met grenn nan bouda yo pou n fè l fwa sa a. Nou pap pran nan entimidasyon. Si yon polisye, dayè nou di l, m presize l, Okay sitou, si yon polisye udmo, yon polisye cimo ta pran chans tire menm yon gaz lakrimojèn sou nou, rasire nou ke tout moun nan depatman Sid lan leve pou n al pran polisye sa a pou n trase yon egzanp vivan pou l pa janm fè sa ankò kòm trèt de leteryè, kòm trèt a la nasyon. Nou pap fon batay kont polisye men nap fon batay poun sove peyi sa Nou pap fon batay pou kont polisye paske polisye se frè n se sè n se zantray nou se manman nou k ladan l se pitit nou k ladan l Nou renmen polisye men polisye yo dwe kite vant yo de kote kite vis yo de kote pou nou ka fout libere peyi sa pou tout moun kapab jwenn lamanjay pou yo manje paske sak gen la mesye dam li plis ke grav nou pa ka kite de polisye ap pran 100 mil goud 200 mil goud pou ap vin detwou yon popilasyon plis davantaj pa gen espwa pou pèp la ankò pèp la deside rantre nan konba yon konba pou libere tèt li yon konba pou l sove tèt li yon konba pou l retire tèt li nan sitiyasyon difisil ke l ap konnen depi plis pase 30 lane ke nèg yo pran peyi an otaj le sid pa ta sipoze eta sa se paske lè zoliga kowonpi de petyonvil yo pran ayiti an otaj yo kidnape peyi an yo konsantre peyi an yo pran tout sa leta a ap pwodui kòm lajan. ki fè ke le Sid nan eta ke l twouve l la. Fò moun nan Sid ramase pye yo. E fò n di l klè, nou p ap aksepte polisye vin atake nou. Dayè, nou menm nan Sid, nou p ap boule kawoutchou, nou p ap boule biznis moun, nou p ap boule machin, nou p ap fè dezòd, sof ke n ap okipe lari nan Gran Sid jiska nouvèl òd. Paske nou deside nou an eta dalèt. Pou yon revolisyon pou nou libere yon peyi ki an vwa de disparisyon. Fò nou klè sou sa. Nou an mòd revolisyon ok. Nou nan mòd nou an mòd revolisyon pou liberasyon yon peyi ki an vwa de disparisyon. E pa gen wout pa bwa, kèlkeswa moun ki tante atake pèp sa a nan gran sid, pèp la gade fè l egzakteman yon fwa pou sa pa janm repete an nan. E sitou. Lè yo idantifye se yon minorite ki mete w nan eta sa, enben majorite a gen yon grenn bagay pou ke l fè, li jis deside pou ke li òganize l, mete tèt li ansanm, rekonèt fòs li, se nan tèt ansanm ke l ye, pou ke l kapab batay kont yon minorite ki ekstrèmeman vyolan, k ap fè vyolans sou chak grenn moun ki deside pou ede nou soti nan sitiyasyon difisil ke nou twouve n nan, pou yon fwa, pou nou pa janm gen kriminèl sa yo. Trèt de lenteryè sa yo, konze sa yo, asasen sa yo anndan peyi an ki di kap fè politik, ki di kap defann dwa moun, ki di kap fè biznis. Yon fwa nou debarase peyi a de yo pou sove Ayiti pou nou pa janm gen kalite enègumèt sa yo nan peyi an ankò. Tou dabò map mande chak grenn nan nou pataje emisyon an pou nou. Ekri libète ou lamò Guy Philippe ou la mort Muscadin ou la mort viv la viv la revolution pou liberasyon peyi dayiti revolution wach manman kite komantè paw lan. Moun okay di yo menm definitivman fok yo pran dispozisyon pou ke yo libere tèt yo paske yo paka fè tout tan yap soufri bon ti koalisyon teworis nan potoprens okay gen moun okay se ayisyen ki la ebyen jisteman le gran sud Deside pou ke yo pran responsablite yo. Sak pral gen la a pou liberasyon peyi dayiti paske yo wè klèman dosye trafik dògàn kap fèt sou pèp lan nan nivo nou pranl an chaj pou ke nou nou kenbel nan aktyalite a nou kenbe sijè sa nan deba a ok li fè si kenbel rèd nan aktyalite an poun fè pèp la konprann ki kalite anje depi konbyen tan nèg ap fè bagay sa nan peyi an ki kalite Krim ke nèg ap fè nan sosyete an, yo wè la yo pral, sa pral debouche e li pral ranfòse revolisyon pou liberasyon peyi an, enben jisteman nèg yo estime ke fòk yo kraze batay sa depi nan ze, depi nan vant. Enben n ap di mesye yo, se byen konte e mal kalkile. Sa k pou fèt la l ap fèt. Tout fwa nou gen pou n bay ti bourad nou avèk ekip ki petèt pran konsyans lan, n ap di tou antanke pèp, el di fò pèp la pran responsablite yo. Pouvwa vòlò. sispann fè, sispann pran ti lajan pou vin pwoteje pouvwa gang. Pèp la fout tou ratibwaze Samuel on fwa avèk tout ti vòlò k dèyè do l yo. Paske definitivman, lè w trayi pèp pou lajan, ou son trèt a la na, ou son, ala w trayi nasyon an e de fèt, trayi la sipoze gon konsekans, yon konsekans tèt chaje. trayi la dwe mouri la otomatik paske de papa Dessalines te dil dans nos rangs point de traître e chak grenn nan nou pawòl sa mesaj sa e nou dwe kenbe pawòl sa dans nos rangs point de traître nan mitan nou pa fèt pou gen trèt e m swete ke chak grenn nan nou kap tande mwen kap gade m la ekri sa pou nou nan espas kòmantè lan nan mitan n pa fèt pou gen trèt nan mitan nou. Pa fèt pou gen trèt. E jodi a ankò yn fwa map dil, pou peyi sa sot nan sa kel twouvel la, se ipokrizi an pou nou mete de kote. Se visye yo pou nou elimine pami nou. Se trèt de lenteryè yo pou nou egzekite pami nou. Se trèt a la nasyon yo pou nou degèpi nenpòt kijan nan peyi a. Nou gon pèp kap soufri. Mesye yo pa deside bay chans. Nou menm nou di yon chwa. Se swa pèp sa a pa egziste ditou oubyen l viv tankou moun.